Tout moun aletranje. Bon, m fè vòj sa pou m prezante eskiz mwen devan pèp twazyèm nan. Wi, pou m prezante eskiz mwen devan pèp twazyèm nan. Paske sa Kris la fè nou an, e, pa bon. Paske gen moun ki pa, gen moun ki pa konn reyalite a. Moun 2B, moun 2A. Moun 4 Ti sous 23 Mande n anpil eskiz Pou si nou gen yon kay nou k boule Paske n konnen e gè l ye Kris la Misye gen yon anbisyon Anbisyon misye kòmsi Rèv misye pou l dirije tout twazyèm nan pou l dirije tout twazyèm nan. Imajine w byen, pou ti lapli moute lakay li e lan 1 an pou l pase. Kris vini l plase nèg li lan 1 an. Kounye a, chak lè pou moun gravi n moute, e devan manch long ti bwa pou yo pase. Wè, e devan djòl manch long nèg ti bwa pou yo pase. Kounye a la, apèl konferans fèt, je nèf. Depi kòmansman lapè a, n ap, ti lapli ap mande misye 1 an. Ti lapli di, nèg Kris yo pa bon lan 1 an. Li pa janm okipe ti lapli. Kounya dènyeman la yo, misye atè ap atè ap fè moun anba souflèt. Yo fin kase tèt moun nan yo di al jwenn ti lapli. Apèl konferans fèt, tout nèg Jenèf e sou ling nan, Babe sou ling nan, Iska, Ezekyèl, Mikanò, Sonsonn, tout nèg sou ling nan nèt. Nèg yo ap mande pou Kris la, kòmsi pou Kris la poze pou l bay èr pou gè a pou gè a pa leve.

A minwi se te yè a, gon zag konsa, gon zag m pa konn non l. Depi sou fòm non misye ou gentan wè l pa bon moun. Depi sou fòm non misye, ay nou moun pa konn gen vye non sa yo. Wè, sèl sa m ap di yo, fò y ateri tou. Wè depi yo pa ateri tou, depi yo pa vin ede Kris la goumen mwen m ap, mwen m ap, mwen m ap, m ap ba yo, m ap, m ap vin kote yo. M ap vin, m ap vin kote yo. Kris la la ap touye moun pou toto anlè laboul, Lap touye moun pou Toto anlè laboul, Toto ap bal kòb poul touye moun pou Toto ka pran tè, Toto pran prèske tout tè anlè yo nèt e fè Krisla vide moun atè pou li. Wè, wap wè m gen nèg anlè a pandan kòmsi yale pou yal vòlè tè de twa lan nèg mwen yo. Wè, pandan wè yale pou yal vòlè tè anlè a laboul, kounya la nèg yo o, nèg yo e seksegot yo e gravin yo e ou pral vòlè tè moun lakay yo. Nèg yo met pye yo sou sòl. Pou toto pou toto pa fè kris la vide moun lakay nèg yo atè poul pran tè a ebyen esak esak mennen gè laboul la tou wè wap wè nan gè laboul la wap wè ee nèg yo nèg nou yo pran yon machin polis yo pran yon lans gaz yon lans gaz m pa konnen wè ansanm avèk pil gaz wè sa map pale epa gèlè pat vrè machin polis Men machin nan anlè a la. M ap lage videyo a. Wè. Men machin nan laboul la. Ok. Sa vle di, e pou tout sa, Kris la leve gè sa. Li pa tande Jenèf la. Li kite kòb la mennen l devan. Wè. Li kite kòb la mennen l devan. Ou menm patnè CAS la, gad valè ti granmoun k ap soufri. Gad valè kokobe k gen lan twazyèm nan. Ou pa vin ede yo. Epi kounye a la, pandan, pandan yo bay, wè, e, e, CAS, e pou Jenèf yo te bay li. Pandan bay sas pou Jenèf. Wè m pa nan Jenèf. Yo bay sas pou Jenèf. Wè misye kòmsi e lan bò Kris la li ye. W ap wè kounye a sas se pou Kris la ye. Wi, sas se pou Kris la li ye. M ta swete, paske e pa m ta swete, w ap jwenn avè m kanmenm. Ou mèt met plis sekirite avè w. Ayè de twa ti grabyay mò gen avè w patnè sas la, a ou pa ka kenbe. Met plis sekirite avè w paske w konnen mwen renmen kout bal met plis sekirite paske m paka nèk parèt m pral touye yon moun pou m pa jwenn afwontman map fè w repons map fè w bay map fè w bay ti granmoun yo respè map fè w bay kokobe respè epa krisla pa anyen ou tande krisla e rich li vin rich li menm wap wè tout kòb sa yo krisla ap fè a pa gen sòlda l ki konnen wap wè moun ki konnen gran sòlda e bann ti myèl frè l la ansanm avè yon seri de nèg ki konn kòb la ti sòlda pa konn anyen. Sèl sa yo wè Krisla ap goumen. Yo panse kòmsi se pou granmesi. Olye yo bay nèg ou yo kòb pou yo achte wonm, pou yo vin goumen, pou yo achte Florida pou yo vin goumen, pou yo vin mouri, sak fè w pat fè yon lòt bagay ak kòb sa pito? An kounye a yo voye w devan kounye a vin fè pèp twazyèm nan malalèz Kris. Bon, pandan wap di w pa vòlè, ou chonje lè ti kinkin te konn ap kraze lari fè kòb, ou chonje lè ankrè bon an lè a li te konn al separe kòb? E lan klèb anlè a, e lan klèb ou anlè a, li te konn al konte kòb la? W ap jwenn kòb ba w? Ou cheye lan tèt kale tou. E avan l te konn di l? Kounya la, kòm ti lapli, lè ti lapli fè zak li, li pa ba w ladan, li pa pot kòb la ba w, menm jan a ti kinkin. Ti lapli pa bon! Ti lapli pa bon, wap toujou di ti lapli kidnapè. Men sèl sa mwen renma ti lapli li toujou met kran. E e pa sèl mwen renma ti lapli. Kòm e pa lòt chèf yo kap, e pa lòt chèf yo kòmsi kap kap pale. Wè m pa bezwen site non lòt chèf yo. E nou konn non chèf yo deja. Nou konn non jeneral yo deja.